Salut tout moun um mwen vini ak video sa paske m konnen nou tout sou stress akoz de nouvo nouvèl sa ki fenk tonbe ki di ke administrasyon Trump lan li pral revoke um stati legal tout moun ki te rantre nan pwogram imanitè lan lap bay 30 jou pou moun depòte tèt yo E nou asime ke lè 30 jou sa a rive, non sèlman n ap vin pa legal ankò, men kat travay nou ap vin pa valab ankò. Donk nan videyo sa a, mwen vin ban nou kèk konsèy kisa nou ta dwe fè kòm preparasyon pou sizanka yo ta arive depòte nou, e nou gen timoun ki ret dèyè. Gen moun ki gen minè ki swa sitizèn oubyen ki te rantre avèk yo nan pwogram imanitè lan. Donk enfòmasyon sa a, li pou paran ki gen timoun. Kit ou sou tps oubyen ou te vini nan pwogram imanitè lan, si w gen timoun, men sa m ap konseye w fè. Gon bagay ki rele Delegation of Parental Authority. Yo ba l yon ti non kout ki rele DOPA, ki vle di Delegation of Parental Authority. E si m t ap tradui l an kreyòl, mwen t ap di Delegasyon Otoritè Parantal. Ki sa sa ye? Se yon dokiman ki bay yon moun ke w fè konfyans pèmisyon pou l pran swen timoun nan pandan absans ou. Moun sa a ke w ap bay pèmisyon an, yo rele l an anglè attorney in fact. Moun sa a ap ranplase w kòm paran timoun nan. Moun sa a li ka pran desizyon sou swen timoun nan, custody e menm sou pwopriyete ke w genyen kòmsi se te ou menm ki te pran desizyon an. moun sa ap responsab pou l mennen timoun nan kay doktè pou tretman medikal, si timoun nan ta bezwen sa. Epi mennen timoun nan lekòl, eksetera. Sèl desizyon ke moun sa pa ka pran, se desizyon sou adopsyon. Si w gen plizyè timoun, yon delegasyon otoritè parantal ta sipoze ranpli separeman pou chak grenn timoun. Dokiman an ap bezwen apwouve pa lajistis, li p ap bezwen apwouve pa lajistis, e si timoun nan gen de paran, fò lòt paran ta okouran de sa. Donk dokiman sa li valab pou enn an sèlman, apre enn an fò w ta fè youn de nouvo. Fòk ou siyen dokiman an prezans yon notè. Si w vle dokiman an dire plis ke 1 an, sa vle di ou bezwen pou l ta pèmanan, gen lòt opsyon. Men anpil ladan, anpil nan lòt opsyon sa yo, yo pran tan e fòk lajistis ta apwouve l. Donk ou kapab konsilte yon avoka sou sa pou plis enfòmasyon. M ap poste dokiman an pou ou, epi ou ka itilize l pou fè dokiman pa ou, oubyen ou kapab ekri youn jan ke ou menm ou vle ke l ye. Men asire ke ou mete dat la e ou siyen l devan yon notè. Le moman ke dokiman sa a siyen e notarye, li an efè imedyatman. Si ou deside fè dokiman sa a pou kont ou, w ap mete enfòmasyon sa yo ladan ki se enfòmasyon enpòtan, non pitit ou, dat de nesans, e w ap mete egzakteman ki sòt de pèmisyon ke ou bay moun nan e ki dat pèmisyon sa yo ap ekspire. Pa bliye mwen di ou deja, dokiman sa a, l ap valab pou sèlman ennan. Moun nan ke w ap bay pèmisyon pou responsab timoun lan, ba l tout enfòmasyon de timoun nan. Pa egzanp, non lekòl li, non pwofesè l, non direktè lekòl, asirans medikal, medikaman, dantis, alèji, tout woutin timoun nan nèt. Map sijere pou w pran responsab timoun nan pou e moun sa gen kopi dokiman nan men l toutan, tout kote l pase ak timoun nan pou si l ta bezwen montre ke se li menm ki responsab timoun nan pou l gen dokiman sa yo nan men l. Si yo arive depòte w epi dokiman ekspire, sa vle di 1 an gentan pase, Dokiman pa valab ankò e w pa prezan pou w ta siyen yon nouvo, moun nan ki responsab timoun nan, sa l ka fè, li ka pran dokiman sa ki ekspire a, l al nan kot oubyen lajistis avè l, epi mande pou yon custody order, pou wè si yo te ka bay moun sa dwa parantal legal pou timoun nan. Donk, se sa sèlman ke m te pote pou nou jodi an. Si nou gen kesyon, n a mete yo nan seksyon kòmantè lan, epi m ap fè tout sa m kapab pou m kapab reponn ak tout moun. Mèsi pou atansyon nou, mèsi pou konpreyansyon nou, e mèsi anpil pou sipò nou. A la pwochèn!